Ki kout pey limena sa ou te pran la jodia m pa tou wè sa non m pat la. Ebyen ou pat la m peye yon jan. Sa se peye limena pitit sa se pa peye timoun lekòl mezanmi gadon pitit pitit la banm pwoblèm tout jan rete gade ti gade gade gade sa se peye limena pitit sa se pa peye timoun son timoun ou ye se ti barèt ti gogo pou met nan tèt ou pitit pou ou al lekòl

Nou pa fè dezòd. M konnen yon jou kanmenm m ap bon. Ti chokola depi maten m fè li. Mwen fè li. Men, pase nan bouch mwen. Sa manman genyen se li ou bay pitit. Pa gen kòb. Menm bè, menm bè m pa ka met ladan li. Manje li. Manje li. Yon ti pwa sou dife a la.

Ah yo anpil non menm. Ou voye nou tounen paske yo di konsa ou pa peye ase ou pa peye ase byen yo voye ou tounen voye nou tounen. Fè Ziki pou mwen pou m rele la pou l ede m fè Ziki lavi li nan mouvman e sè a li mwen ye fò l ban mwen yon kout men aprann mwen ap tann li ba yo di mwen. Bèl ti chokola. Leïla pa penyen konsa ankò. Modèl penyen sa se modèl penyen limena e modèl penyen de jakata w. Se yon timoun se ti barèt, ti ne, ti boul gogo pou met nan tèt ou. Ou tande? Ok. M pa t wè lè w t ale. Moun pa penyen konsa gaye cheve w konsa. Ou pa pral nan bòdèl. Ou pa pral nan al Hawaï. Se lekòl ou prale, se pou penyen byen. Se bagay karantèn sa menn moun pa jwenn anyen pou fè menn si ta menn nou baz chak jou menn. Kòman lavi ap pase konsa mesye. Yè m pa manje bay 50 goud pat monte ban mwen yè. Mesye li a mach yon bagay bon kounya m chita m pa sou anyen mesye sa map fè jodi a la. Kèt menn. Kòman lavi ye mesye. Bon poko wè baton an jodia la sim te wèl menm li sere motol la m pa konn si pa sal menm sèl dlo m te ka mandel lave pou li la m te konn di monnen m pa ka mete ti kot moun nan menm paske m granmoun deja bare ray men kèt osi koman lavi ye mesi karantèn pase pa gen okenn travay moun oblije rete chita yo pa pou fè anyen kòmsi yo pa jere moun kisa yo pral pran moun pou vòlè paske de yo pral travay.

Bon patron sak rete? Sak pase menm? Bon moman ou pase la? Son dede!
Nou pral lavil la. Nou gen pou n al lavil la. Lè nou rive, mwen menm, m gen pou m pa la. M la pou m ban nou prensip jis sa kaba. Lè nou rive bò pè Ziki a. Ou tande Leyila, ou menm sitou ou pa vle fè anyen. E nan laptòp sèlman ou chita. Ou pa vle fanyen, ou pa vle lave, ou pa vle pase, ou pa vle fè anyen. Lè nou rive, kòmè mwen, se pou nou ede li nan kay la. Èske nou tande? Se pou nou ede kòmè m. Pè Ziki ap ede m, l ap pran nou lavil la pou l fè nou eklere, pou nou fè soti yon moun prepare. Nan mòn nan la, pa gen anyen k ap regle. Gade mizè m avè nou la, se lakanpay m ap bat pou m leve nou. Eske w konprann si nou rive lavil la nap gen yon lot edikasyon eske nou tande wi nou bel timoun
lè nou rive ka moun yo paka m tande anyen pou yo dim pou yap reproche nou lè nou leve pa al leve al chita sou kanape moun yo ou konnen lavil la se gen gwo kanape lè nou rive pa al chita sou kanape moun yo pou nap kale kò nou se pou nou netwaye lè maten pa twouve ti po nou bel. Pa touve nou bèl timoun nou pa ka fè travay ban nou prensip moute nou fè tout bagay depi kòmè kòmè map fè yon bagay anvanl kòmanse lè nou rive depi nou rive se pou nou di matant sa wap fè la banm ede w non m ka ede w wi pelo m pral lekòl men m ka ede w anvan mal lekòl se pou nou ankouraje moun yo paske se ede yap ede nou lè w rive yon kote lè moun nan ap ede w ou menm ou edel tou. Eske w tande Leïla? Ou menm sitou. Rit, m konnen Rit obeyisan, men ou menm ou son timoun ki on ti jan wòklò, wondonwon. Se pou ou fè tout sa yo di w fè. Eske w konprann? Fè tout sa yo di w fè. Manje ti pen an non. Non, m tann t ap di nou grangou. Lè nou fè tout sa yo di nou fè, lè w wè moun yo ap lave, ou ede yo. Ou pa konprann se nan lavadol yap lave epi wap ede yo ou ede yo sa ka ede yo rense yo ka ede yo seche sa nou ka fè a nou fèl pou nou wè si nan pran ekilib pou nou soti yon moun demen nan lavi ou pa fè pi twò kòmsi ou twò oran lè ou rive yon kote ou pa pran pòz ziziw ou pa konprann depi ou pran pòz ziziw ou pap ka viv èske ou konprann ou ede moun nan epi jiskaske ou menm ou travèse enpas paw la. Si nou fini lekòl, pou n ale inivèsite. Lè nou pa la nan kay la pou revni. Mesye, si ti moun sa yo te la, yo t ap ede nou. Gade, m ap fè travay la. Si yo te la, yo t ap ede nou. Nou ka pa la yon jou. Moun se manman nou. Nou la pou nou ban nou konsèy. Èske w konprann? Bon e pè Jiki se tonton nou li ye li wè byen pou nou eske nou konprann li wè byen pou nou lavi a pa bon pou mwen map voye nou lavil al jwenn mwen lap edem lap edem avèl men pandan se tan lap edem avèl nou nou menm fò nou ede tèt nou tou Bondye di konsa ede tèt ou la ede'w eske konprann ebyen li konsa li lage li prepare malèt nou prepare tout ti afè nou prepare tout.

Yo patnè ou gen pwoblèm menm, patnè ou gen pwoblèm menm. Apèn m vini rantre lakay la la men moto m kanpe la, m pa wè motosiklèt mwen. Epi m nan pwoblèm avè manman pitit mwen an. Mwen pa konn sa pou m fè menm. Sa pou m fè menm nan ka sa yo? An Jinyò? Anmwey m pa wè pwoblèm monchè, m ap tcheke misye. M bliye kote misye rete, ou wè si w ka fè m sonje kote misye rete? Ah ok ya m pral cheke misye map cheke misye bonè mèsi anpil paske bagay sa paka rete konsa menm paka konprann sa kap pasem konsa menm ya ok brother respè man map cheke misye.

Antre jou la mesye. Nonm sa manke manje wi. Ata chen sa mwen pap ranmase bagay konsa non. Se bagay di sa. Patron an wè l wè l. Li wè l la li kite l la. Mwen pap manje. Pa wè nan bagay watè chen la menm. Jodi a madi. Patron ap gen moun kap vin pote li. Fòm ta fòm ta prepare bagay yo pou patron pase gen moun kap vin pote.

M te ka di patron nan sa paske m bezwen vann li paske moman yo pa bon pou mwen bagay.
Ou gen ou gen kote wap vann moto? Wi map vann yon moto m gen yon moto pam m achte. Yon sèl oubyen ou gen plizyè? Yon sèl. Monchè m pa konnen kòm patron an pa la jodi a ou a pase yon lòt jou m pa konnen. Al ale travay ou menm map fè la talè pou fè misye parèt la pou di m nan zanmi m nan ti bredjenn kap bay. Dakò patron.
Ou mèt ale ou mèt ale frèm epa mwen k patron an mwen e travay map travay la ala de bagay mesye bon anmè moun bon mwen moun bezwen antrave moun nan tout jan nonm nan vini di mwen gen moto bagay mesye oo fò moun betize avè moun tout jan epi l parèt sak gen lapè a.